Mesye dam bonjou an se Suana men wi nou konèt nou an vle bokante avè zòt adan on emisyon tou nèf non ay se jou ka wouvè pas nou kay viv on lòt jan e se nou menm pitit a peyi la. Jou pa ouvè, se chak lendi nouvèl Tap Zip, chak mèkredi Pawòl an Nou e chak vandredi Koze an Nou avè yon envite. Koute y lè zò vle, lè zò pe. Bokante a dan le komantè avè lonè e rèspe. An Nou ale, jou ka ouvè. Pawòl a tout moun.

Ke yo ka kriye sanitè, kijan zo ka viv sa? Ben mwen an paka vwe ayen de sanitè ladan an, mwen tout jan gade an li lenpresyon ke se plis yon biten politik pou met nou atè, piske finalman si se te yon biten sanitè, yo pa te ke mete tou sa swanyan dewo, yo pa te ke mete tou sa moun an lari la, tou sa moun a sou yon parkin a yon lopital.

Piske la an ka wè jan yo ka trete nou, anpi siy lenpresyon ke sete lagè kont nou, Gwadloupeyen an ke di, e nou, les soignants de la Guadeloupe. Piske finalman se tou se Gwadloupeyen la ou pa mèt an lari la, se tou se enfimye la, se medsen la, tout moun, e ajan ospitalye, sekretè medikal, eksetera. Moun a lo mediko sosyal, paske frè mou osi an lari la, e li an pwoblèm. Donk an ve di yo ke ki lagè? Fò nou konprann ki lagè. E se kesyon la ka poze mwen. Donk wi, si nou an lagè la, sa wi. Donk efektivman. Donk yo mete, an ka konprann poukwa yo mete nou an lari la.
Sitou ke lè ou ka vwè ke swanyan, swanyan, nòmalman covid son maladi, donk swanyan ka swanye vit yon maladi, men yo ka mete nou tout atè. Donk, wè, sèl rezime yon pe fèt byen, se manipilasyon a fon.
Sitou lè ou ka konprann, te di, ke pandan nou a dan kriz sanitè, ka ni fèmetur de li. E ke nou, nou an bòn sante, nou dehò la. Ka nou ka fè dehò la. Alò ke kolèg an nou malad, yo an soufrans an didan la. E nou, nou dehò la. An ki jan ou ka konprann sa? Èske sa se yon kriz sanitè? Alò,
se vre ke sa ka koze panse la, sa poze kestyon. Èske ti yon debiten ou yon biten ou plizyè biten ki make zòt an patikilye a dan tout eksperyans la, sa nou ka viv la? Alò mwen, yon biten ka ka repete tou le tan. Mwen an pa konèt lòs ba an. a pa konèt Jalus, a pa konèt Makron, a pa konèt Kastèks, a pa konèt Veran. Men pa kont se kolèg la ke an konèt, ke an ka travay avè yo la, ki yo pa jen leve gawoule, ki pa jen mèt yo doubout pou di non a tou sa ki ka pase, a pa anvi di an kòlè avè yo, men se yo an konèt. Paske se yo avè yo an pataje anivèsè, nesans, desè, pwomosyon. E se kolèg la sa pa ka pote mannèv, yo ka kontinye travay kom. Si tout biten kay byen an. Donk pwoblèm la osi ke nou ni la. Se akòz osi de se kolèg la ki pa ka leve non pli. Donk an byen dakò ke ou bizwen lajan pou ou manje, pou ou peye fakti. Men si ou pa ni, si ou ni konsyans de sa ki ka pase, de sa ki ka rive an peyi la. Jisteman nou ka pale de sanitè. Ke se atè yo bizwen mete nou. Ou ke leve. Ou ke leve pou vou, ou ke leve pou kolèg a ou. Sa vle di kon moman, ou ke poze on aktè fò. Poze on aktè fò se di non, jodi la nou pa a travay. Nou ka fèmen strikti yo la. Men non, yo ka kontinye travay kòm si de rien n'était. Donk se sa ki ka make mwen le plus, hein, se pa des chats hallucinants, mwen pa konèt yo, men an konèt se restan moun la ki travay avè mwen la. E dapre sa antann yo di, yo pretan i parè, ke yo ka travay dan de kondisyon ki ase difisil. Ah wi, nou ni de kolèg ki ka travay a de sèlman si kat enfirmye, par egzanp pou nou, hein, men paske an yon lòt kolèg an mwen a dan strikti an mwen ki sispandu, donk si kat enfirmye yo a de a prezan e yo ka pòte mannèv kòm si nou te toujou kat. Donk se pou sa ka diw ke se Semouna sa ki finalman pa ka leve, se pa Alos Bar, se pa Chalu, se yo ki pou leve pou di non. Piske yo ka dezòganize sistèm de swen la, yo ka dezòganize travay la, yo ka ba w menm chaj de travay la avè mwens moun. Men bouch a w fèmen, ou ka kontinye travay. Enben, ki moun ki plenn tou? Donk se sa ki make mwen le plis. Se sa ki ka fè mwen le plis lapenn. E pou ka ki make w? Bon lo biten. An lo biten wè, an lo biten menm e bon. An tèman an ka fè pou mye avanse an vi an mwen pou sitiyasyon an ka viv la. An ka eseye tere sa menm si tere menm si an ki yon wè yo wè tèt de mò la kan menm an al si la tè. Men piten an ki te pi rèd la se psikolojik la, travay psikolojik la ke yo fè. Ti nou e anplis de sa dev e anpil vre osi ke an pa ka travay la e an la e an e an fè etid pou sa hein an wè li te an ki pi manke mwen an ki di se le an ke konstate ke an e fè konbyen de etid manman pa te ni lajan papa pa te ni lajan se ta la chak fwa pa kont kare vin man lespri an mwen se sa la. E an ka vre an goumen pou trape diplom la sa avek tout galè w la an te anba la la e an ka retounen insidan yo ka di mwen pou on vaksen ou pa vin travay anko sa se tala ki ka vankou nou we reste san travay. Mwen se Emaw ke mwen le plus se ke lè nou fè. 3 zan dane detid pou vin enfimyè, se fòmatris la te ka martele nou tou l tan la lwa di 4 mas 2002. E èvè la lwa yo pase la la, nou pèd tout imanite. Tou le konsèpt yo te apwann nou, yo fè nou sizezi. Paske a. Èske ou pe, èske ou pe ban nou yon rapèl, yon rezime a lwa 4 mas 2002 la? Se le dwa di pasyan. Fò w sav kò w ka ba pasyan la. Pasyan la ni dwa di non. Tou kòm nou, nou pè èt pasyan menm jan la. Ou ni dwa di non. Ou dwa sav ki efè segondè ou ni lè w ka ba yon moun yon medikaman. E la, yo biznen fè nou pran yon medikaman ki pa yon medikaman omologe. Kèlkeswa sa antann se politik la ka di, si se le rezo la, dan tout entèvyou a yo, sa se yon biten eksperimantal jiskan 2023. E jousaprezan ou ka tann lide kolèg yo malad yo ka vin plenn yo si pike la ke yo ni efè segondè. Men yon hola toujou. Yon hola toujou. E yo fè nou size si sa. Tou le maten lan ka vin si pike la. An ka vre etidyan ka pase. Men tout etidyan yo pike. E la ou te liv si, yo te ka ba ou pwen. Paske ou konet lwa 4 mars 2002 a ou. E nou yo fè nou size si sa. An ki jan zo pe fè nou size si sa. Si imanite an nou fè nou aprann de konsèp ki pa ni pon valè, ki pa ni pon valè, an ki jan zòt pe kontinye e fè se timoun nan aprann sa alò ke sa pa reprezante ayen pou zòt? Nou si zeziy. Kò an nou pa kò an nou, nou pa ni dwa di non ankò. Men non, se yon vyòl, nou pe pa aksepte sa. Vwala. Sa sa mawke mwen.

Ke yo di yo ka rezoud pwoblèm la. Eske t yn ide restriksyon ki jene zòt plis ki dòt? Alò, ka w pa tann pa restriksyon. Enben, li restriksyon se kouvrefe, se konfinman, se pa isi, pa ila, ay douvan, ay dèyè, monte, desann, mas, pa mas, etc. Dakò. Non, sa pou mwen sa se betiz. Sa se maskarad, sa se ipokrizi. Dakò? Paske, kijan w pe esplike mwen ke lè w konfine moun, mwen k abite Sentane,

Ki sans kè sa ni? E sa ki bouskile mwen, sa kè an pa konprann se kè nou menm nou pèmèt kè sa rive piti a piti kè te ni restriksyon paske nou aksèpte kon tèbè, nou aksèpte kon mouton. Mwen an pa jan aksèpte a ye. Mwen an te refraktè, an te dan la rezistans depi le debi. Menm an tan kè enfimyè, se kolèg mwen la te ka rive avè de mask toujou a dan nenpòt ki kondisyon. Mwen se lè an te vrèman an kontak avè pasyan la, o pli pwòch de pasyan la kè an te ka mete mask an mwen. Sinon. an te toujou dan la koerans, dan la lojik, e pli don fwa an trape bab avè moun dewo la, paske yo te ve an mete mask, donk an te ka di yo mesi, viris la te dan lè, men nou tout te ka tonbe, nou pon youn pa te ke doubout, fo ou reflechi yon moman, yo di ou mete yon mask paske si ou mache la, yon bitè ke rive, men nou tout te atè, tout moun te mò an vwati a yo. E se sa pwoblèm la se ke se moun la yo yo yo yo fè tou sa yo di yo kou mouton yo di yo size pou bwè yon kafe yo size yo di yo leve pou bwè yo yo yo leve pou bwè ti ta kòkò yo te di yo kouche pou bwè yo te kouche pou bwè kòman w pe di mwen nou nou pa ni tren isi donk men an frans yo di yo fè pli de 8 èr de tren san tire masa w san manje yo aksèpte sa kijan w pe aksèpte sa pou a jodi jou pa ni masa ankò tout moun melanje. Tout moun melanje, donk sa rete alò, piske tout moun finalman ka size, tout moun ka manje, tout moun ka monte e desann, menm bitè. On operasyon ankò. Nan ewopò, tout moun gen on won pou antre adan paske gen on distansasyon. On fwa kèw rive an avyon la, nou tout kole. Avyon la fèmen. Non, non, fò nou arete èt enbesil. E se sa te ka di, mwen antre. Pandan kovid la, on bitè ki make Mòlo, se kanba byen toutan. e anba bye plen fwa, tout kote an pase non se vre, tout kote an pase hein avè kolèg, avè moun nan lari la piskè yo les enbesilite ke yo te ka rakonte mwen pa te ka pran yo donk an te ka toujou argumante poukwa an pa ka pote mas, poukwa an pa fè sa e mwen rayi Marie Galante an benyen an deor a kouvre feu, an deor a lè polisye arete mwen men anba bye avè polisye donk vwala se se sa mwen an yon moman a 86 an donk an te ka desann a nenpòt ki lè an lari la pa jan okipe de kouvre feu E si nou tout te fè konsa, lontan yo te ka rete kou yo nada yo la sa. Se sa. An ka konprann sa ou ka di, men an menm tan, te ni des amendes, puisque te ni des policiers ki te, ki te ka mete amande, yo di ou au bout de 2 fwa yo ke ba ou 6 mwa lajan, donk an pe konprann ke sa, sa pe refwadi de sèten moun. Men atann, men, men si yonn fè, on dezyèm fè, on twazyèm fè. Men ike mache. Men si nou tout di nou pa peye, men se sa ki manke nou. Men se sa ki manke se kolèg an nou la. Si nou te di, atann, paske mwen aka di kolèg an mwen sa, nou a de sispandu. Se le de ki sispandu la, si se nou tou le de ki t ka travay, lontan nou fèmen estrikti la. Lontan nou fèmen estrikti la sa. Donk si se kolèg la te twouve fòs pou te fèmen estrikti la, ne serès ke de jou. Ne serès ke de jou. Sa te ke bouje. Non yo kontinye travay. Ou kwè yo mete tout la Guadeloupe an prizon? Si tout la Guadeloupe di non, non nou pa met mask, non nou pa ka andan bordel a couvre feu a, ben sa te ki arete a. Men ou ka trouve moun ki, epi an menm tan, fo pa an kritike yo, piskè yo fè tout sa kè yo te ni a fè pou te fè ou pè, pou te òganize la pè. Don fòseman an, se moun a rantre a don on krent, on pè a covid la, e jous fanmi a yo, yo te pè. Men mwen an pa lese yo bouskile lespri an mwen. Nou nou toujou vwè manman nou a 86 an. Paske si an pa te vre manman mwen se covid la ki te tye manman mwen se pa mwen ki te tye manman mwen se izolman la ki te touye manman mwen si nou nou a 7 ti moun si nou ta rete vre se sa ki te tye mwen se pa covid la sof ke an li de zenbesil an ki ki yon ti ki pa vre fanmi a yo an fo pa di enbesil de moun ki te tre pè ki pa vre fanmi a yo kijan w pe rete yon lanne san vre fanmi a w kijan w pe rete yon lanne san vre manman a 86 an Kijan peryton lanne san ou kontre frè e sè a w men sa pa janm fèt donk an fanmi an nou nou se de rezistan e depi le depart nou lite depi le depart nou goumen donk nou fè renyon familyal an nou nou fete nou fete anivèsè a manman nou pandan covid la 85 an a e nou nou te nou te la nou te la avè nou toujou kontinye viv vwala.

Pou mwen se te enjis, se te pa vre, on ete dan le mansonj. E si an te pe di kon sa, mwen an ka aksepte an fo pas, an ka kon biten, an te peye. Paske sa te ka kouri a 3 san ewo tou pa tou an lari la. Alo mwen an di non, an ka met mwen dèyè san an ka di, paske an di si an ve pay pou malad, an ve pay pou mwen non plis. Alo mwen an sav nou te ni lè resous. Lè ou kon mwen te chime a lopital, pakèt pye noni ki la. Ou sav noni kè ka swanye. Eben fè moun ae chèche. Si yo te ae chèche an tan swa peu yo te wè nou ni tout biten, mal nome ka trene tout lari Grand'Anne. Se vre, nou ni tou sa ifo pou tout e pwoblèm respiratwa w e se te sa yo te ka di. E an ki jan yon mask pe pwoteje w don tou piti viris ki ka ki ka fè mikro. E gade ta ya mask la yo te ka ban nou la. Mask chirijikal, apa menm FFP2. Donk tou sa se de biten enkoyeran ki ki choke mwen davans. E zafa zo ka vin segur 1 segur 2 nou ka ba akeyi biten nou ka ba swanyan manje nou ka akonpanye yo kante ka fè porte yo nu an di son biten yo ke fini pa krisifiye nou yo se menm jan la men an di kon sa nou pe gen pwa paske nou a dan la verite kon yo resisite kris yo ke resisite nou menm jan la e yo ke ban nou plas an nou nou ni dwa dan. Paske tou sa se mansonj e fè sa efondre. Paske ou pe pa niye yon verite. La verite toujou ka, li ka pran, pran ki jan yo ka di sa, leskalye. Yo pran leskalye. Donk yo monte vit adan mansonj a yo la, yo pe desann. Paske yo itilize la peur. Paske an vre, an lo, moun kouri par la peur, yo fè levye la. de di ke ou ni 30 pou san de chans e 70 pou san la rèstan la adan kochoni la yo ba ou la kondi gaby ou pe pa soukre bra ou an pou di konsa ou ka wete sa yo ba ou la dotan plis ou pa konet lè ou ka rete senye pandan 20 jou moun ka vin plenn yo si pike la pandan 20 jou yo ka senye kon retou de kouch eske sa se jis.

Se te pou byen manipile nou psikolojikman sur la peur, pè. Yo ka fè w sikile video ke virus la ka tuye moun, ki si si, ki si sa, ki sa. Non, se te la plus grande peur. Paske moun an pase a dan, an peye kache w li, an pase a dan, an trape pè w, an ka lave kou san mwen. Se biten la sa yo fè mwen fè yon paket konri. E apre sa, apre sa an di m renmen nou. Mwen arete tout sa. Mwen arete tout sa. Apre sa, biten a mask la. Yo vin kap di wi se bon se pa bon wi se bon Mwen menm an tou ka jou je ve mask la Jan pe Jan pe o nivou travay la franchman paske fò w sipote pandan 8 et tan travay E apre sa Biden la vin pale de vaksen wè vaksen la vin rive Kal ka vaksen la ka pote mwen An va atouve ke pèsonèlman paske si ou ka trape maladi la ou ka trape antikò an An di mwen atan Nòmalman san aprann lekòl Vaksen, se pou ou trape, pou w mete an kò a w, pou w kreye antikò, e pou w pa trape y! Men lè yo ka di mwen tra, ou ka pran y, men ou pe trape y, menm si pèsonèlman apa, se pa osi virulan. Yo ka koumanse, e la, yo ka repete, piblisite, tele la ka repete w sa 10.000 fwa. Ale, an nou ale a la chèn, konsa. A di men non, men non, men non. Pwoblèm.
Pwoblèm. Eskize mwen, kijan ou pe esplike, eh.

Men li di pawòm yo grav poukwa? An fèt, apre Bon, lè ank gade yon nan tou an mwen, moun trape viris la, e an pami moun ki ayi lopital plis ki sa. Apre euh, moun pran vaksen la, apre petèt ke se pa sa ki kondisyon, paske defwa ni tèman fò osi, an fèt, mwen pa di ki moun ki pran, ki moun ki pa pran. Ou ka pale de plasebo la? Ah bon bgy la se bon men ni fo papye osi vaksine si papye kon yo ka jan di mwen. Ahan. Ah. Donk bon apre nou pe pa sa vreman la realite o nivo de ki nou ansan ankon. An nan tou an mwen pe pa di ou vreman ki moun ki pe di ou wè e fe dizirab si e fe dizirab sa. Yo ka di mwen kon wè yo vaksine men bon. Anfen bref. Men pou di ou pa rapò a wi pa rapò a li fò mò grav la la sa pa jen rantre nan lespri an mwen. Se bizar hein. Sa te ka pase mwen si kon.

Kolèg te gaze èvè tout sòt dè lakrimo jodi a yo biye yo trape flash bal te nyare te ni bit ou pa te menm nyare piske ou ja sispandu ou pa ayen ou dewò la ou gon chyen an lari la nou anlè ou pa ou gen ou ni yon SDF li pase di nou konsa men zòt kon mwen ou kon ye la kounye a zò ka tann la men zò menm biden ki mwen ou e nou te ka travay nou pa fè ayen nou pa fè pon fòt nou an lari la fò tann la men pou di mi an ke peye sa ba ou mi an ke peye sa ba ou non sa nòmal e ou pa fè ayen e yo. Yo ni an pakèt kaswòl le yo yo kan ekri an pakèt moun lè sa inibi ta repwoche yo. Yo ni an pakèt kaswòl dewò la men ki pa pa sezi dife. Men tannou i ka bouyi. A ben bon. Alò nou ke nou ke bout paske sa sa byen bon de de pale e de echanje. Ki san jan w ka vwè bitan an sa ke fin piske tou sa ka koumanse fo i fin. Donk fo i fin. Yon lè i ke fin. Ki zan jan w ka vwè sa ke fin. Pawòl a tout moun.
Tout moun, tout kote.
Mwen pèsonèlman depi an komanse konba la an toujou di se kolèg an mwen la an toujou di fanmi an mwen seul contre tous an pyè yo konba donk mwen an pa mete on limit a konba an mwen an pa ka doute on sèl minit ke nou ke ganye on sèl minit ke sa ke fini menm si pou lenstan yo ka andòmi popilasyon la pou di ke li pa ni pou obligasyon se pou lenstan se yenkile swanyan Ele moun du sèvi du sektè mediko sosyal, médico social, Mwen an pa ni dout kon moman, zye a tout moun ke ouvè e ke yo ke ban nou on favè kè sa kè arete. Men de tout le manyè, mwen an pa ka lage, on may, an toujou adan menm konba an mwen, an toujou an rezistans e an pa ban mwen dat de fen. Donk an ka kontinye goumen e an ke kontinye goumen. E chans an mwen se ke an ni fanmi an mwen ki la, an ni sè an mwen, an ni tout moun, nou ni manman nou ki avè nou e sa sa ka ban nou fòs. Paske lè ou ni fanmi a ou ki ka soutyenn vou, pa ni pi bèl manyè pou ou reziste. Yo pe pa mete ou atè piske tout fanmi a ou avè ou. Paske lè e ni yon divizyon an fanmi la, se la ke finalman ou ka pèt fidèl. Se la ke ou ka panike, se la ou ka pran pè. Men lè ou sav ke an fanmi a ou tout moun ka vre menm jan la tout moun avè yo e ke ou sav ke si ou bgy di yo ke di ou leve ou sav ke si ou pa manje ou ke bre paske fanmi a ou la si ou pe pa peye yon fakti ou yo ke ede yo donk la ou ka tchebe e ou ka la pou wa yen mwen pa ni ri an pa ni fè donk an pa ni pon dout ke nou ke gane e ke sa ke fini yon jou. E pou kijan ou ka wè sa ke bout? Ni 3 pawòl ou anvi di yo 3 pawòl bgy deja yonn ke ton wi swa wi ke ton non swa non mwen an di non. Pa rete sin non mwen. Apre sa, dan Bib la make pou chak jou 365 fwa den neye pa pè. Se la pè ri foure nou adan bab la sa. Eskize mwen, pa bite. Se la pè ri foure nou adan bab la sa. E donk di kou, on jou fè nou ouvè zye. Nou pe pa rete kache tout tan de di yo ke tou va byen e ke tout ti konfò an nou nou pe rete. Paske on moman fò ou fon chwa. Fò ou rann vou kont. Ke tou sa il a la ka pase men son sèl sante ou menm. Paske yo paka fè ou pran yon biten ki ka tuye ou e pou kontinye e travay ou pa fouti travay ou pa travay si kan. Donk an kijan sa ke fini? La verite ke fini pa emèje paske fòk chak moun desiye zye a yo. Fò yo disène, apwene a disène le vrè di fo, le mal di byen. E ou ka di se le tan de la bèt. An kijan pou ou konprann li? Atann, menm si ou pa kwayan, menm si ou bite, paske se pa ni sa pa bite a relijyon, y a yn istwa de reyalite. Il faut ouvrir les yeux ça ne vous fait pas du bien ça vous fait du mal et si nou nou an gwadloup gay rimèd zazie nou ni nou ka swanye dezan petèt an ha konfwonte an pase covid an pa okouran men dezan an pou jen rete kouche an pe tape on ti rim men an toujou swanye èvè say ni agan basen nou e èvè basen nou nou tout nou tann pale de zèb apik men pa ni sèlman zèb apik paske yo piye sèten forè pou yo pran zèb apik. Rete gade e gwadloupeyen pa voras e se merci le peuple gwadloupeyen toujou pa pase pou jen lese nou san manje se vreman roulo bravo on bon fos pou tout la population pou yo tchenn douvan san ratann la men sache ke nou ni rezon konbat e yo ni rezon pa pran sa rete lwen a sa lese yo avè piki a yo nou ni rimet zazi an nou pran ti wonm an nou menm si a 8 euro paske mwen pa konprann nan ki jen e pres 9 euro An kijan e chè konsa, men an ka pran'l kanmenm, an ka fè masera, si w pe pa mete wonm mete dlo adan e brey.
Mwen kay di w an fèt pou w di w vrèman kijan sa ke fin an pa sav. Sèl Bondye ki sav kijan sa ka fin e an ka panse se li ki mete men a si tout sa. Men e sè ki san ki retyen la, de san ka viv la e san ki kontinye viv la paske an deside. Kòm di kolèg an mwen, non an mwen se yon non an, e yon wi se yon wi. Donk, an ka di mwen, solidarite la, se pi bèl biten menm, pi bèl biten mwen viv, an ka viv an s moman an, biten la sa. E, antrèd, antre, pale, viv otreman, paske se yon fraz an ka repete, souvan, aprann a viv otreman. E se domaj, se kolèg an la, an ou la la, yo. Yo pa konèt sa an ka viv la. Yo ka viv pètèt otrèman paske yo rete andan chèn la. Chèn a travay la, travay, travay, travay, peye fakti mwen, peye si, peye sa. Men si an sa, tèt an mwen ka pete pou peye fakti, men an pa ka travay, an ka reflechi, an ka panse, an ka refleksyone, menm si mo la sa pa egziste, men an ka. An ka panse otreman, an ka viv otreman, an ka eseye an sòtiman otreman. Dakò? E pi bèl an ki repete li, solidarite mou la, en, non se non, en, e pèsonèlman dèmen, viv otreman. Wè. E konsome otreman. Konsome otreman. E konsome otreman. Pi bèl biten la, rete natirèl. Se vre, an aprann a fè farin a fiyat, farin a pòy, farin a patat dous. Ni debite ke ou te ka wè konsa, men kounye la, y enkli adan alimantasyon ou ren. Y enkli adan alimantasyon ap, potaj a, pwa, fi a, pen. An pa te jan imajine fè sa, e re fè sa kounye la, e mande mwen menm, sa devyen natirèl. Je retrouve mon état naturel. Vwala, m retounen a la verite. Donk sa yo te ka ban nou se te mansonj, kochoni. Dayè, antann di yo pretan, i pare, ke ni anpe biten yo ka tire.

Fò w aprann a viv otreman pou w san sòti w. Tèt wo. Fakti la ke peye yon jou. Fakti la ke peye yon jou. Fò yo sav ke pèsonèlman menm si yo di mwen la an ka dwe kwakseswa ni yon tren men Bondye key ka gade li pa w pa bi eve Bondye nou pa bizen tou sa. Ni fakti dlo ni kwakseswa Bondye di ne vous occupez pas de votre nourriture. Ne vous occupez pas comment je dois m'habiller. Se le payen ki pansa tou sa mwen an rete panse.

Fèy a patat, ou ka fè epina vèy, ou ka fè sou pè vèy. Ni manje tou patou an gwadloup. Alò fè pa nou konprann, se ju lè yo pral ban nou la. Gade konpozisyon y. Ase pran kochoni, sa pa ka rapòte ayen. Alò ke nous avons des alikaman. Ayiti ka fè diri, nou ka fè diri osi isi. Pa ni ayen pa fè, nou ni fè a pen, nou ni patat e an si mwa. An si mwa, lè nou fèy tounen pa la, nou òganize nou, nou pran zòti nou mye.